Bonjou bonswa avèk tout fan nou yo, tout zanmi nou yo kap swiv nou sou chanèl nou an e nan moman la nou vin pale ansanm avèw nap souliye 4 pwen pou ou premye pwen an oubyen plan nou gen 4 plan sosyal, ekonomik, santimantal, spirityèl plan su le plan sosyal su le plan entèlektyèl su le plan ekonomik e su le plan spirityèl e sur le plan sentimental. E ann ann ann mete an vigè sur le plan e spirituel. Paske nan nan nan enfòmasyon nou te pase w yo, nou te di w gen 2 liv. Nèg powèt yo, nèg ekriven yo gen yon liv, tout liv yo a fè youn, ebyen nou gen labib ki se youn nan liv inivèsèl. Chak peyi ki gon konstitisyon ladan l, ebyen tout lwa yo, tout prensip yo se nan labib yo sòti. Ann pran yon nèg k ap etidye dwa, egzakteman l ap gen pou l pase dezan nan 2 liv sa yo ki se jenèz avèk egzòd. Ou pa t konn sa? M vin fè w konn sa. Ann ale, m la pou sa. Dèfwa gen ide k ap vin nan tèt mwen, m ap poze tèt mwen kesyon, kote yo sòti? Ebyen repons la tou nan menm yo soti kot Bondye. A chak fwa ou wè w prè pou konseye moun pou fè sa ki byen, ebyen e se bagay ki soti kot Bondye l ye. Nou gen yon advèsè, advèsè a pa vle moun fè efò, li pa vle pou fè moun. Si ou vin rive nan se nan se nan seri de pwen e nivo ou pap nan lign li ankò pou sa, li vle fè w pa eksize m pou ekspresyon an, li vle fè w e tounen yon machapye. Ok lè w nan nivo machapye a lè sa e ou pap je w pap wè klè e m vin pale ansanm avèk ou konsa nou renmen pran yon vèsè ki se pawòl Bondye e m pa vle moun ekri anba yon kòmantè pou l di men ki vèsè nimewo yon tas de choz paske youtube sanksyone plizyè kont pou sa e men vèsè a pawòl la di. Rachte le tan car les jours sont mauvais. M konnen gen moun k ap jwenn li, men pa ekri l. Lòt vèsè ankò n ap gen pou n pran, Jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse, sache que un jour Dieu t'appellera en jugement. Vwala, men entwodiksyon l. An efè, gen nèg ki fè analiz sou fraz sa a, Car les jours sont mauvais. Sa se Pòl ki ta pe ki ekri pawòl sa. Gen nèg ki di a, fraz sa gen fot, paske vèb la konjige o prezan. Alò, kòm etandone pa ka korije labib, sa k dèyè pawòl sa, si nou ta pran pou nou dekòtike l, l ap pran tan. Men nèg gramè yo, nèg ki konn Concordance des temps yo nan vèb yo, yo di vèb la te dwe konjige o fiti, men li di son move. Mentnan, nou wap itilize sa pou ou. Apre nou fin pale ansanm avèk ou la, nou pral dekòtike, nou pral pale sou kat, sou yon aks, nan anndan aks sa ou jwenn kat plan yo. Pa bliye, W ap swiv nou, n ap pote konsèy pou ou. Konsèy sa yo, otomatikman ou mete yo an vigè, met nan tèt ou yo pral pale w mal tou. Yo pral pale w mal tou, ou pral gen edmi, ou pral gen moun ki di, a, entèl, yon lòt sans. Pa bliye, a chak fwa w ap viv ou mete yon prensip nan lavi w, moun k ap viv nan debòch la, li p ap renmen w. L ap di, a, entèl pran yon lòt liy. Wi. M konnen gen anpil moun kap swiv mwen la, jou yo jou yo yo yo vle retrase lavi yo, ebyen gen de moun ki pa pral zanmi w, gen de moun ki pral di oh entèl ou di, lontan w te pi bon, kounya ou vin chanje wap fè stil, ann ale, nou pati la. Sou le plan spirituel, gen yon pakèt moun swadizan yo legliz yap pèdi tan. Lè nou di pèdi tan an, moun sa a li menm li nan yon direksyon e pawòl Bondye pa janm travèse l. M te di w 4 pwen yo, nap jwenn tout pwen yo soti anndan sou le plan spirituel. Gen yon panse, gen yon pawòl ameriken di, Time is money. Time is money. M pa pale anglè byen. Li di tout tan li se lajan. Gen yon panse ki di, Le tan perdu ne se rattrape jamais. Tout tan k pèdi, w pa janm jwenn li ankò. Lè m te nan, lontan, m te legliz, nan, lè m te prezidan jenès, jenès yo te gen yon ti chan ki di, la jenès, e, e jenès, jenès ou pral kesyone w, li pral kesyone w. Si w te fè byen, si w te fè mal, li pral kesyone w. Menm pitit ou gen pou l kesyone w demen. E, rachte letan kalè jou son move. Nan kad pozitif, pandan w ap viv, ou bezwen konble tout bagay, pou w pa kite yon ti vid, pou w pa gaspiye anyen. Pa okipe moun ki di depi w fèt e vini w ap vini. E pa vre. Depi w fèt e ale w prale. Pa vini ankò. Mwen m jwe lè m te gen 15 an, souf mwen te bat byen. Echhhhh kounye a la e lè m gen 18 an souf la kòmanse ba Houhouhou lè m gen 20 an Houhou alò pa okipe moun ki di depi ou fèt depi timoun nan fèt se vini l ap vini manti e pa vre bon pa sajès nou pa ka di manti se pa vre paske ou konnen n ap fòme moun pou moun pa al pale nenpòt kijan se pa vre. Depi yon moun, depi yon timoun fèt, se ale l prale. Ok! E, sou le plan ekonomik, gen anpil moun, swa dizan, se yon paran ki te envesti yon kòb pou yo, yo pati nan peyi blan, oubyen yo t ap mennen yon ti aktivite Ayiti, Yo ouvè kò yo, paran an ouvè kò l Ayiti pou l deseche w, oswa ki nan peyi blan, yon kouzen, yon frè, yon sè. Se la m di, nenpòt lè w chwazi met yon prensip nan vi w sou le plan finans, ou pral gen moun gen pwoblèm avè w, y ap di w di ou p ap manje, ou p ap met rad sou ou, gade zo figi l, gade eta l. Yo pral nan pwoblèm avè w. Ou mèt tann yo pral nan pwoblèm avè w. Met prensip sou le plan, met prensip nan vi finans ou pou wè, pou wè si moun pap gen pwoblèm avè w. Moun kap viv pre w menm ap gen pwoblèm avè w. Moun kap viv nan gaspiyay pral gen pwoblèm avè w. Ok? Ebyen, ou menm, paran w te voye, voye w pati, li te vann ti bèt, li te fè loyaj tè, li te pran eskont pou l voye w pati. Men pandan w ap travay, travay an objektif. Mh. Travay an objektif, nan objektif wap travay la, pou di kèt m gen tèl pwojè, pwojè m de A a Z. Pa bliye mezanmi, ou pa ka reyisi san w pa planifye. Depi w pa planifye anyen, ou pap reyisi. Epi pou w reyisi tou fòk ou soufri. Soufrans la ap vini. Valè bèl bagay m renmen. Valè bèl bagay m wè m ta achte, m ta fè. Men akoz m gen yon objektif, m gen yon plan, ebyen objektif mwen, si m fè sa ke m pa t dwe fè l, ebyen men ki kote m pral soufri. Ou menm kap travay ou nan peyi blan, ou menm ki chili, ou menm ki sedomeng, dyaspora ou ye wi, ou menm kap viv etazini, ou menm kap viv brezil tankoum, ou menm kap viv lafrans, an erop an jeneral, mete prensip nan lavi ou zanmim, mete prensip nan lavi ou, Mwen menm poko fè peyi sa yo m konnen gen anpil moun k ap dòmi nan lari. Poukisa nan jenès yo te fè tan yo yo gaspiye l? Lè n pran pa egzanp, isit nou wè gen kèk ti granmoun k ap travay e ti granmoun sa yo se ti granmoun ki ta dwe ap ap rejwi, ap kontanple sa yo te fè nan jenès yo men se yo ki ap redi travay. Rezon an li klè, e jenès li wi, li gaspiye. An ale. M vin, m vin, m vin fè w, m vin pale ansanm avè w nan objektif pou w pran konsyans, pou w ouvri je w, pou w byen kale je w pou w wè. Ouvri je w. E dèfwa tou, sa k fè gen kèk bagay ou pa ka wè, ou distrè. Se paske ou distrè. Ou konn mo distrè a? A vle di, Tankou yon moun ki bwè kleren l sou, sa vle di ou pa gen kras kontwòl, ou distrè, swa yon zanmi fè w distrè nan pwogram, yon zanmi fè w distrè, ou pa ka pran yon ti tan pou w fè yon refleksyon chèche. M te di w gen anpil bagay ki anndan w, gen yon fakilte ki anndan w, gen yon pakèt bagay pozitif ki anndan w, men w bezwen pran tan pou w dekouvri yo. E lè w dekouvri yo, ebyen w ap wap fè, w ap eksplwate yo, w ap rive lwen. Anefè, M mande w pou w ouvri je w. M mande w pran yon ti tan pou w aprann konnen tèt ou, pou w chèche talan ki lakay ou, pou w chèche kapasite w. Ou gen anpil kapasite. Kisa Bondye di? Li di, Faisons l'homme, oubyen Créer l'homme à notre image. Enben, Dye li menm li gen pouvwa. Bondye kreye w avèk anpil pouvwa. Bondye kreye w avèk anpil kapasite. Men paske w distrè, w pa chèche konnen, Ebyen, ou an reta. An n ti yon ti kont. E kont yo di oubyen devinit? Devinèt. Krik! Ou reponn deja. E, Lè Bondye te kreye syèl la avèk tè a. Non, m ba nou poul. M rekòmanse. Krik! Ou reponn krak deja. Lòm avèk tout sa k sou latè, kiyès ki te kreye avan? M wè w reponn li wi. Bagay tout bagay sou latè yo ki te kreye avan. Krik! Krak! Ou di krak deja wi. An konbyen jou Bondye te kreye syèl ak tè a? Ou entelijan. An sis jou. Ou te di sa. M wè w entelijan. Kisa Bondye te pran tan pou l te kreye? Bondye kreye tout bagay. Bondye kreye manje, li kreye ti bèt yo, pa bliye bèt yo pi gran pase nou. Se apre nou fèt. Bondye pale tout bagay fèt, men Bondye pou Bondye te fè nou, li te pran yon boul labou, fòl te kenbe l nan men l menm pou l pale avè l. Ebyen, Bondye kreye nou, li di fezon lòm, oubyen kreye lòm a notre imaj. E lè a notre imaj la, wè le pè, le fis e le sentespri. Nap ann kreye lòm lan avèk imaj nou. Ebyen si Bondye gen pouvwa, Bondye kreye, Bondye gon pakèt kapasite Bondye kreye nou, e Bondye mete tout andedan ou. Humm pran tan pou aprann tèt ou. E jou jou rive ka idantifye kapasite ou menm kap gadem la ou gen lakay ou, ou devlope yo, wa banm nouvèl. Sim pa getan mouri. Zanmim yo, ouvri jew pou pa gaspiye tanw. Ouvri je w pou w pa poze twòp kesyon. Poukisa se mwen? Poukisa se entèl ki devan? Lè sa a, sa pral devlope yon rayisans nan ou, ou ka rayi moun. Ebyen, ki wout entèl pase e reyisi? Kisa entèl te fè? An, entèl te kòmanse a yon bak sirèt. Kisa entèl te fè? O, oke, oke, oke, oke. M wè kòman etel te kòmanse m ka kòmanse tou Ou konn fè pate byen Ou konn fè kremas Ou konn fè dous ki se tablèt E gen yon jan ou ka kòmanse An n ba w ti istwa de kòlgat Pat kòlgat ou wè n ap bwose dan an Ebyen kòlgat li menm se yon moun li ye wi ok Li gen ide a men li pa t gen lajan Pandan Kolga t ap flannen bò lamè epi yon bato, i kontre yon baton e i esplike ide a, ebyen baton an bakòp li, l ale. Di m sa w vle. Dat depi lè w leve w ap sèvi a pat Kolgat? E pa moun ki gen kòb la k ka jwenn tout bagay non. Ou menm k ap gade m la, gon bagay ki nan ou la. Si w jwenn yon moun ki kwafe w la, ki ede w la, ki envesti nan ou, ou ka pa gen kòb, Ou gen dwa poko gen kòb men ou gen yon bann bagay ou ka fè lè kòb la nan men w planifye. Zanmi m, lè konpayi a, Chili, Ajantin, tout kote w ye, lè yo peye w, anvan yo peye w travay la, fè yon plan sou li. E jou ou met prensip nan lavi w, moun Ayiti pral rayi w, moun k ap viv a w lonke nan gaspiyaj pral rayi w. Pa bliye, mwen di w konsa, istwa pen avèk pwason, Jezi Kris pale pou tout bagay yo fèt. Lè moun yo fin manje, li mande yo pou yo se rès. Yon moun ki sèlman pale bagay fèt, li pa ta di yo se rès, e la ekonomi an soti. Zanmim Pa gaspiye tout bagay ou gen yon sèl jou Zanmim fè tèt ou travay Antrepran yon aktivite Gade kisa ou ka antrepran Anvan ou antreprann gade pou wè Fè kèk kalkil Mande kèk moun konsèy Pa bliye gen de moun ou pral mande konsèy K ap voye w nan tou Ou menm ki nan yon relasyon Nou te di sou le plan santimantal Ou renmen a yon fi Yon jèn fi Ou renmen a yon jèn gason Reflechi byen pou wè se pa tan l ap fè w pèdi Ou pral di ou pa ka dekouvri l? Pran tan w, pran sans ou, analize jèn gason an, analize jèn fi a, ebyen ou pral wè èske se pa tan pèdi. Pa bliye nou te di e nan entwodiksyon le tan pèdi ne se ratrape jamè. Tan pèdi a ou pap janm jwenn li ankò. Pa bliye jenès ou pral poze w kesyon demen, kisa w te fè, kisa w te regle. Pran san w! Pran san w, ouvri je w, ou ouvri je w! Pou kapab detekte swadizan jèn gason ki renmen avè w la, jèn fi ki avè w la, ou menm swadizan sa w te plase avèk yon jènòm, pa bliye labib pa mande plase, se marye l mande, pou wè si se pa nan jwèt l ap pase w, si se pa gaspiye l ap gaspiye w. Tout tan l fè gaspiye la ou pap janm jwenn li ankò non. Lè w te gen 20 tan, yon ane pase, vete, 21 an ou gen. Ou menm kote w ap travay la, patwon w lan nan gran peyi, mande l ki laj li, ou ap wè ou laj ou a ka fè 3 l, 3 laj pa l la. Pa bliye, m pa m pa konn jan laj vin grandi. Laj yo ale vit. Nenpòt timoun la, talè w tande laj anvayi l. Talè w tande ou fè tansyon, ou fè sik, tout maladi sa yo la. Zanmi m, ou menm ki nan peyi blan, nan ki objektif ou nan peyi blan? Ou nan peyi blan on lè lè lè lè lèw sant ou fin kraze ou pa kapab ankò pou retounen lakay? Retounen lakay kisa ou fè lakay? Nan ki objektif ou la? Ou pa eske ou pa panse ou gen pou vin granmoun ou pap kapab ankò? Men si ou panse ou granmoun ou ka vin pa kapab ankò lajan ou sipoze ekonomizel Ou sipoze gen yon vizyon. Bon m pa nan yon bagay brèf. Pou m di w, depi w panse fè sa ki byen, w ap evolye, moun pral pale w mal, moun ap kritike w menm jan m di w gen moun ki kritike m. Hein? Noé de nos jours n ap gade la, Noé se yon nèg ki gen anpil kouraj. Se pa nan peyi blan Noé vin vin travay. Gen yon nèg m te antre pran yon konvèsasyon avè l, Nava eskize m pou espresyon an. Li di konsa, Eskize m anpil wi. Eskize m anpil. Misye di konsa, e jan m te di l la, m ap di l. Misye di konsa, yon moun ki te malandren nan peyi l, kèlkeswa li rive Etazini, l ap toujou malandren, li rive nan gran peyi, menm ke li ta rive Itali, l ap jwenn kòb atè, l ap malandren, paske kisa malandren an detèmine? Malandren an detèmine tout bagay ki negatif, moun nan pa wè anyen, je l pete. Eske ou te konnen gen moun k ap dòmi nan lari Etazini? Eske ou te konnen gen de moun menm jan lè w te Ayiti ou te di kèt pa gen moun sa yo lè w vin nan peyi blan ou wè yo nan lari yo nan lari. Pa bliye depi ou pran yon move liy talè ou nan lari. Depi ou fin pran yon move liy ou achte bagay moun ou pa ka peye l talè non w sal hein talè non w sal ou fini. Di Bondye mèsi si w wè ou ka toujou al achte yon bagay non w pwòp. Bon m ba w yon anekdòt pou nou tèmine la. E m sonje lè m ap fè kay mwen Ayiti, pa bliye e pa peyi blan ki vin rann Noe evolye. Noe sa a w ap gade la a, gen anpil moun ki, gen anpil moun k ap pale m mal, yo konnen m wi, men akoz yo twouble, yo bliye kiyès Noe ye, yo bezwen pale Noe mal. Msye lèm jèn ti gason apre mfin fè etid klasik mwen mpa ka al nan fakilte e mwen k rele mwen k reponn manmanm mouri men mwen rekonèt mpat rekonèt manmanm menm e papam ki tap fè efò avèm kèk matant ki tap bonm bakòp sèm yo mfin rive nan moman mpa ka al nan fakilte lèm vin pa ka al nan fakilte mta pral etidye kominikasyon nan 2 zan M pa ka al nan fakilte tout kondisip mwen yo sat ka al nan fakilte ya lè mwen m pa ka epi m chwazi pran lakrè m chwazi pran lakrè pou m al travay pou 120 dola 120 dola an goud si 100 goud e pa bagay lontan map do la nan se bagay 2007 wi 2007 Lè m kòmanse konsa. M ap fè plan. Lè sa a, m jèn ti gason, m poko gen, m al lekòl se vre men gen kèk bagay ki pa devlope. Lè m vin renmen ansanm avèk madanm mwen, gen moun ki di non e, a moun sa w al renmen an se de moun ki pa plase wi, yo marye e m legliz. M vin gen yon lòt vizyon. Ou menm k ap viv, ou pa gen yon mennaj, ou ka panse yon jèn gason ap viv mal. Otomatikman, si se ka yon mennaj ou fè ki vin rann ou chanje vi w. Hein? Ki, kilè w pral panse? Lè w gen pitit la? Lè w gen yon pitit pi, de pitit ou pral panse? Kilè w pral panse? Di m non, pale avè m, reflechi pou wè, ouvè je w, reflechi. Kilè w pral panse? Kilè w pral sere? Kilè w pral reflechi? Gen de moun ou wè pye l kase nan lari a, e sou de pye l te ye wi mezanmi. Li te sou de pye l. Yon aksidan, lanati frape l. Li sou, vin sou yon pye. Ou menm ou sou de pye w, w ap gaspiye? Reflechi. E pa kras madichon, paske depi w nan lavi tout bagay ka vini. Tout bagay nèt ka vini. Papa m te di yon bagay, e lè w wè yon zo nan lari, zo sa w wè nan lari te gen chè sou li. Gen de moun ou wè ki domaje, m pa janm fawouche moun ki domaje. Moun ki domaje, swadizan, moun nan gen kèk bagay ki pa ale e nan kò l, anvan li te bon, li pa t fèt konsa non. Kounye a, ki sa k fè w ap travay? Paske w gen de ponyèt ou gen fòs. Ki sa k fè w ap pwonmennen? Paske w gen de pye. Kisak fè ou pa ka pran tan w pou reflechi reflechi lavi w zanmi p di w bèl zanmi w di w sesi wap gaspiye paske w gen lasante kou pa gen lasante wap wa di m lè map fè kay mwen ayiti lè sa m gen mennaj gen kèk moun gen moun ki menm pwòch mwen lè map fè kay la yap vin poze m kesyon Pa bliye mwen m fè kay mwen Ayiti depi nan depi lè m jèn ti gason. Sa m ap di a nenpòt moun ki konn demanti demanti m. M gen moun lakay mwen ki sot pwòch mwen k ap swiv mwen la. Lè m achte tè m ap fè kay mwen, gen moun ki di, m gen kèk tonton m ki rele m yo di, eh Noé, ou genlè si w marye ou pral marye, ou pral marye eh! Apa w ap fè kay? M di wi m ap fè kay. M vle fè kay. M vle fè kay. On nèg kap touche 120 dola bezwen fè kay. Mezanmi. Non e sa. Nèg kap pale Noe mal yo. Si e la kay mwen ou soti wap pale m mal. Retounen nan istwa Noe. Retounen nan istwa pa m pou pa pale m mal ankò. Pou pa panse se peyi blan ki vin fè m sa m ye a. M kòmanse kay mwen. Gen nèg pwòp nèg m te gen zanmi avè m yo di depi w wè misye ap fè kay e fi a k ansent. Poutan, m legliz, m pa sou bagay konsa. Lè m fin, lè m fè sòl kay mwen, m fè sòl kay plizyè. Gwo kay, bèl bagay. Kounye a lè m fin pati a la, m ap wè l pa bèl ankò. Pa rapò a kèk bagay mwen, se jan m te di w la, ou ka vwe tout lajan w fon kay Ayiti epi aprè kèk tan lè w rive wè w pa renmen l, pran san w pou w fon bon bagay. Ok. Men fò m te fè l. Lè m di w pran san w lan, pi gwo gaspiye lajan non, sere l. Ou ka prete bank wi lajan. Eske w te konnen w ka prete bank lajan, bank la ap ba w enterè sou li? Hein? Ou te konnen l? Lè w gen yon 20 mil reyal sou kont ou, sou chak mil yo ba w 8 reyal wi. Pa kanpe! L ap mache! Waw! Malerezman, m pa gen. An efè, yo pale m mal, yo di nou e. Gen fo li marye, li pral fè kay, nou e gen fo li, fanm lan ansent. Lè pati Brezil vin sou pye, fò m di w m ba w istwa a, m panse m ka esplike w aprè, e 120 dola m t ap travay la, Bondye vin miltipliye l, nou vin jwenn lòt djòb, nou vin ap brase, epi lè pati Brezil vin an fèt, epi gen anpe nèg ki tande m ap pati. Men gen nèg ki kritike di konsa oh nèg la pati pa konn pye goch li pral brezle pou li pral jwe Yo gen lè bliye Mwen menm m ka pati vin nan peyi blan Lè lè panse w bon Men kò w te ale nan peyi ki pi mal la avèk ide w wap devlope zanmi m Pa pou kesyon e nan peyi blan pou te ye gen kèk bagay pou ye l non e refleksyon. Lakay nou nou konnen pwoblèm lan. Gen de moun m konnen ki si a t gen kapasite ki konn fè biznis ki te ka avanse, ki te ka devlope l men vi avèk jan sitiyasyon ye yo pa kapab, ensekirite, tout bagay. Zanmi m, m ta pwomèt ou sa, jou Ayiti ta gen sekirite, tout bagay ta anfòm m retounen lakay mwen m pral milyonè. Nan sa moun jete, yo yo pa bay valè avèk yo, m pral ramase yo, m ba yo, m anbeli yo epi m milyonè. Zanmi m, se la m kite w. Nou te fè kay la. Fòk fi a pat ansent, lèm pati tout se di woy! Apa misye pati? Apa lap re marye? Enben m te vin al marye jis apre zanmi m ok see you later pou yon lòt video. M renmen w wi. M konnen w renmen m tou wi. Tchao.